An Ayiti, depi nou tande fen oktòb rive, gen yon kantite moun ki kòmanse ap pare yo pou de seri de aktivite. A note ke, se pa sèlman an Ayiti, si nou pran le ka Etazini, chak ane, aktivite sa a toujou fè pil kòb rantre nan ekonomi peyi a. Pa egzanp, si nou ap swiv France 24, ke ane sa gen 9 milyar de dola ki rantre nan kès ekonomi ameriken gras avèk evenman sa. An Frans, m kwè si m pa twonpe m se te lane dènyè, se te 1 milya 300 mil. Men, lakay nou, eske nou gen yon chif? Jis, ti estimasyon m sot fè talè an pou m di nou gen anpil peyi ki fete yo swivan jan pa yo e chak depanse swivan Jan yo konsidere fèt lan swivan jan yo viv fèt lan. Lakay nou an Ayiti, tankou m t ap eseye di l talè a, domaj, mwen pa kapab ba nou yon chif, paske nou pa vrèman gen twòp travay ki fèt nan sans sa a. Men m pwomèt nou nan pa twò lontan, ap genyen de seri de mezi ki pran son fason ke pou kapab ba nou yon ide de chif ki ap dewoule otou evenman sa. Men, fòk mwen note tou ke menm si m pa kapab ba nou yon chif, men pa avèk kou dèy ke nou fè, m kapab di kareman ke chif lan trè fèb paske se pa yon aktivite yo twò valorize ke sa, vu ke nou konnen ki jan ki jan nou rejte prèske tout sa ki gen rapò ansanm avèk kilti nou. A wi, nou konnen se toujou konsa, fòk m fè yon ti pale anvan Mwen di onè. Donk bonjou ak tout moun ki ap fete Gede. Bonjou, bonswa menm si ou menm ou pa fete men ou jis konsidere l ke se yon eleman nan kilti nou. E bonjou, bonswa a tout moun espesyalman ki pral tande ribrik sa e ki pral kòmanse anvi reflechi, fè plis rechèch sou fason ke pou yo kapab wè Gede avèk yon lòt zye. Nan zafè kilti, kòm nou konnen, e kòm ou konn abitye wè l ansanm avèk nou deja, fò nou genyen yon estim de swa ki ase fò pou nou kapab pi byen ramase l. Sitou nou menm, apre tout sa ki fin rive nou, apre tout sa yo fin. fè nou mete nan tèt nou, wè m byen peze sou li, apre tout sa yo fin fè nou mete nan tèt nou ki mal pa rapò ansanm avèk sa nou gen. Donk se pa twò fasil si nou pa gen yon bon jan moun ki kenbe men nou pou nou kapab remonte pant lan, pou nou kapab valorize sa ki merite valorize. Se pa pou san rezon, Yon ayisyen ap moute nen nap di humm sa sa ye la kite telman lap konsidere Gede mal poutan wap wè se yon moun ki damou Halloween. Nou konnen trè byen genyen de relijyon nou genyen an Ayiti ki pa pale nou twòp de sa ki gen rapò ansanm avèk moun nou genyen ki mouri yo. Menmsi anpil ladan yo onore lòt moun, lòt nanchon ki mouri oubyen ki te egziste deja ki ale, men moun pa yo, fanmi pa yo sitou, depi li mouri se pa de seri de moun yo konsidere, yo konsidere se de seri de move zanj, Anpil ladan yo, se paske yo te pran nan moul ki fè yo konnen dyab nwa, zanj blan, donk, depi se moun pa yo ki mouri, donk, moun sa a se moun ki sipoze fini, se manje dyab lan, men pakont, si se lòt moun, se pitit Bondye, se zanj Bondye. Donk, nou pap rete sou sa, se pa li menm ki enpòtan pou nou jodi an tou senpleman. Ti rale a toujou enpòtan pou m fè son fason ke pou n kapab mye fè a miz an kontèks lan. Moun ki enterese nou jodi an se moun ki jis jete Gede paske se lakay yo li ye, se Ayiti. Kesyon relijyon pa twò enterese nou jodi an. Tout moun sa yo ki fèt. an Ayiti oubyen petèt ki grandi an Ayiti tou oubyen ke paran yo te fèt an Ayiti, donk kanmenm ki ta sipoze gen yon ti atachman ansanm avèk Gede. Men pa kont, kòm yo konnen ke depi se yon bagay ki fèt an Ayiti, li pa bon, jan yo pa konsidere tèt yo janm bon, Sitou toutan yo la. Donk, se konsa tou, anpil ladan yo, kilti yo, nou konnen trè byen, jan m sot fè rale a. Donk, se pa yon bagay ki bon. Kit li ap viv ann Ayiti, kit li pa ann Ayiti. Donk, afè Ayiti, pa pale l de li, pa lote l. Bon, nou konnen sa k mete peyi n, jiska mentenan, nan sa l ye yo. Epi, lòt moun ki dwe enterese nou jodi a, se moun ki ap fete Gede. Men, toujou suivan jan lòt moun konsidere yo, yo vin konsidere ke se yon bagay ki lèd, sitou yo kon moun lòt moun sa yo konsidere Gede se yon bagay ki lèd, yo menm tou yo konsidere l ke se yon bagay ki lèd, menm si y ap pratike l, sa konn rive, yo pratike l de manyè lèd tou. Paske, yo rantre nan tèt yo se yon bagay ki lèd, donk, yo menm yo lèd, y ap fonksyone ladan l, yo fonksyone ladan l trè lèd. Mwen konprann nou trè byen. Se pa fòt nou. Mwen, pèsonèlman, lè m pot ko eklere, mwen te viktim menm bagay ak nou. Kote, depi yon bagay Ayiti, se yon bagay ki anvi sal. Menm si, mwen menm pèsonèlman ankò, mwen te toujou ap chèche konprann pou ki sa sa fèt kon sa, poutèt ki sa ke fòk li ta lèd, poutèt ki sa pou nou konsidere l kon sa. Men, lè mwen vin genyen limyè, mwen vin konprann pi byen pou ki sa chak gwoup moun reflechi epi aji kon sa. Jodi a. Mwen pa pral fè istorisite sou Gede, ni fè istorisite poutèt ki sa chak gwoup moun fè tèl, tèl bagay, paske nou chaje ribrik de tanzantan k ap vini pou jan de travay sa yo. Men, mwen vle plis chita sou fè yo, pou nou kapab korije sa ki pou korije, epi pou nou avanse ansanm. Yon moun ki gen yon moun ki mouri, sitou yon moun ki chè ansanm avèk li, son moun m dakò ke ou kapab panse ansanm avèk li chak jou o depa epi de tanzantan a la long. Ou ta kapab pote flè ale depoze kote la kote kò a ap repoze de tanzantan selon tan, selon dispozisyon, selon distans, tou sa. Men, Kòm moun nan se pa mwen menm sèl pa egzanp li te genyen, se pa ou menm sèl li te genyen pa li te genyen, sa a se yon lòt bagay ankò nou te kapab toujou chwazi yon moman nou menm an fanmi an pou nou di konsa bon men ki lè nou pral deside al fè rekèyman paske nou konnen gen de seri de fanmi se konsa yo fè l yo gen yon moun ki mouri yo chwazi yon moman nan ane a yo di donk nou pral deplase men sa nou pral fè sitou moun ki pa twò nan fete gede yo le pli souvan yo chwazi nenpòt dat nan ane a yo al fè l men sa Lè w fè, lè ou menm grenn ale, bon, se kelke choz ke ou viv pèsonèlman, men, lè w plizyè moun nan fanmi ale, li vin gen plis fòs. Men, li pral plis enpòtan toujou, se lè tout yon kominote deside, yo chwazi, yon moman, yo di, bon, nou tout, ke nou gen mò, men sa n ap fè, yo fè l fè yon gwo aktivite, sa, pou mwen menm, se ankò plis enpòtan, kote ke, sitou lakay nou, li vin. yon senbòl e yon gwo senbòl, yon senbòl ki fò. Mwen sonje mwen te gen chans viv yon dat kon sa, menm si mwen te trè piti, paske mwen kwen mwen te ka nan 7 an, 8 an yo, men, se ton bagay ki te make mwen, paske grann mwen te an Ayiti, epi nan lokalite kote li te konn ap evolye. Donk, anvan li te deplase kite Ayiti, donk nou te ale, w ap gade se te preske tout moun nan zòn nan ki t ap netwaye tonm ki nan lakou lakay yo paske nou konnen koutim Jakmèl le pli souvan kav tonm moun yo nan lakou. Tout moun se ap netwaye, fè bèl bagay. E pwi, lè moman an rive, bon, jou an, maten yo leve, fè kafe, wap gade lòt vwazinaj ki ap vini, kap ede tout moun bwè kafe, sak pal depoze kafe, jete kafe. Donk, se te yon evenman priye limen balèn. Donk, se te yon lòt evenman, sa konn rive tou, gen moun ki kriye. Donk. Men gen fanmi ki ale pi lwen toujou, apa de kafe ou byen yon limen yon bouji, yo mete mayi griye, pistach griye, akasan, elatriye, e gen de seri de moun menm ki menm ale depoze de seri de manje yo konnen ke moun sa ki chè ansanm avèk yo a te konn manje, yon fason ke senbolikman pou yo di yo pa bliye l, donk li te konte pou yo, li chè pou yo, donk li ale son mank li ye pou yo, se yon bagay ki. tou ta fè nòmal. Men, apre bagay familyal la, gen yon lòt aspè, se aspè moun ki genyen gede yo. Moun sa yo, le pli souvan nou konnen, se antrans yo antre, y ap chante, y ap gouye, y ap pran piman. Se sitou apati de la, anpil moun konn ap gade moun de wo, donk sa sa moun sa moun sa wap fè la, anpil moun konsidere kòm bagay ki sal, sitou li marye ansanm avèk kilti vodou a. E la, mwen pral fè yon ti bay, yon ti pwennvi m. Tou piti sou kesyon an. Mwen jodi a mwen kapab di se yon pati ki ta sipoze byen bèl epi plis palpitan. Paske lòt lan se tout afè òdinè, tout moun kapab fè li. Men la, a pati de la ke wap gade moun ki rantre nan yon lòt aktivite, oubyen lòt moun ki gen yon lòt bagay ke. Sa a, pou mwen menm, jan m di a, e pwennvi m, li ta sipoze yon bagay ki ta plis palpitan. 1, Lè nou pran istwa Gede a, ke jodi an m kwè ke sitou moun ki pral pran ti tan tande m le pli souvan ke se moun ki gentan konn sa k Gede plis pase m, donk m pa twò rete sou li jodi an. Epi 2, lè nou pran fè a an tèm de spektakl, mwen menm se sitou spektakl la ki tap enterese m la. Imajinon ke vodouyizan yo te genyen plis konfyans nan tèt yo, yo te plis kwè nan valè yo, nan enpòtans kiltirèl epi espirityèl ke fèt sa a genyen pou yo, nou tap pran san nou, donk prepare epi òganize yon bèl aktivite ki diyn de evenman an. Konsa, Tout lòt sektè ki eklere ki konn valè kiltirèl sa a t ap akonpanye aktivite a. Paske si nou pran yon peyi tankou Lafrans, nou ap gade ke ki jan ke lè moman sa rive, tout fanmi, bon, m di tout fanmi, anpil fanmi ki mache nan lojik lan, donk Ki jan yo kostim, bonbon, bon, sa nou rele sivèt lakay nou an, sitwouy, se de seri de joumou yo pran, yo fè de seri de bagay atizanal la dan yo, donk yo mete on limyè an de dan li, epou kapab ap mache la dan, pakèt aktivite, de seri de bagay ki mache trè byen an dan sosyete a, ki fè lajan rantre. Donk, jan m t ap di l talè a, si sektè sa a te kwè nan tèt li, te bay tèt li plis valè, donk, yo t ap kapab fè l vin yon bèl aktivite, menm jan lòt peyi fè l lan, tankou Nowèl, Pak, sa isit lakay nou li t ap yon bèl Bèl bèl aktivite e ki t ap rantre bèl mwayen menm jan anpil lòt peyi. Se vre chif dafè lan pa t ap osi wo menm jan avèk lòt kote yo, petèt ki gen plis moun pase nou, ki gen plis mwayen ekonomik pase nou, men kanmenm se t ap kèlke choz. Nou t ap gen de antrepriz ki t ap fè de seri de mas ki ale ansanm avèk sitiyasyon an. Oubyen nou tap kapab kite makiyaj sou kò tou, lè sa nou gen anpil moun ki nan domèn makiyaj ke ki tap fè lajan. Nou tap gen de seri de antrepriz ki tap kapab prepare kostim pou vann moun chapo e ot. Tap gen jwèt tou pou ti moun yo ki fèt avèk de seri de bagay ki gen rapò avèk jwa pa egzanp kòm nou menm lakay nou se plis piman nou itilize, nou gen yon seri de antrepriz ki ta kapab toujou ap fè jwèt an fòm de piman, an fòm de boutèy, baton, elatriye. Sof a soke pou mete timoun yo yo menm nan anbyans nan pou kòmanse fè yo rantre nan kilti sa depi jèn aj yo. San m pa ale nan kesyon relijyon ki pral dyabolize bagay lan, donk ba yo aspè pa yo, donk m rete jis nan aspè kiltirèl la. Men tou, si nou kapab pran, pi bèl bagay li t ap kapab ye toujou pou fèt lan, se nou t ap kapab asire nou netwaye, fè de seri de bèl òneman, sou fason ke moun kapab fè yon defile gide. Donk, erezman, yè an pou m te byen anrejistre sa, m te pou yon ti tan pou m te fè rechèch, e talè a la, m gen Edson Estriplè ki sot pataje de seri de imaj ansanm avèk mwen, paske m te kòmanse pwopoze de kesyon defile a, e l ap montre m ke nan vil Okay, ki jan ke yo te fè yon bèl defile gede, e mwen menm tou, m twouve ke se t ap enpòtan si chak vil, Prepare, netwaye, fè bèl òneman, epi fè de seri de bèl defile pou nou kapab non sèlman envite touris lokal vin wè, petèt te ka vini menm an konpetisyon ki zòn ou byen ki peyi ki bay pi bèl gede. Non sèlman envite fè touris lokal vin gade, men touris entènasyonal tou te kapab vini Kote ke la ou byen pwòp, byen lave, sitou nou konnen ke gede yo, mwen kwè gen de pafwa ke yo rive, mete lage kò yo atè, sitou lè yo an trans, gen de seri de bagay yo fè. Donk, mete nou pwòp, epi fè de seri de bagay ki pwòp, non sèlman pou zye moun, men kanmenm tou pou ekonomi nou, pou ekonomi nou, pardon. Yon lòt fwa ankò, Pou mwen menm nou genyen yon kokennchenn richès ke nou ap gaspiye. Etazini, tankou m t ap di l, Chin, Meksik, Lafrans, yo ramase l, yo fè de seri de bagay ansanm avèk li. Yo menm yo valorize l, men poutèt kisa nou menm, Kesyon de souzestim de swa fè nou poko kapab monte nou kite de seri de lòt moun ap mete de seri de bagay nan tèt nou, menm moun kap mete nou de bagay nan tèt nou an, menm moun kap gade nou de wo la, tankou m tap di l talè an, lè yo rive nan lòt kilti sa yo okontrè granm maten se yo wa di se yo premye moun ki mete de seri de tèt mò devan kay yo, mete de seri de gwo sitwouy devan kay yo, e abiye pitit yo, y ap fete Halloween. Tankou frèch la te ka di, Halloween moute gede. Kòm nou konnen, depi m ap pale, donk m pa pale sèlman, m pwopoze, e talè a nou te wè kòm jan m te kòmanse anvi pwopoze ke Pou nou netwaye, aranje nou. M konnen ke gen yon pi gwo travay ankò ki pou fèt, ke se moun ki eklere yo, ki pou pale ansanm avèk moun yo, podyab gen de seri de vodouyizan ke ki fè de seri de bagay ki pa parèt bèl, se paske jan m t ap di l la, yo pran nan kouran moun k ap fè yo konnen bagay lèd sèlman yo kapab fè, epi yo mache ladan l. Men, Ann aprann youn lòt ke nou bèl, nou gen bèl bagay nou kapab fè, epi se konsa nou ap wè nou fè de seri de bèl bagay chak jou pi plis. Nou, an 2019, mwen, m ta swete depi ane 2020 an la, pou nou kòmanse fete Gede yon lòt jan. Nou pa ka pase tout tan nou ap gaspiye tout richès nou yo. Nou pa bezwen pil sesi pou nou fè yon bèl travay konsa se ann mete tèt nou ansanm paske pou mwen menm gede se yon nan pilye ki kapab fè nou mennen an pil touris lakay nou tou men il sifi ke nou byen fèl nou byen ramase l e janm tap di talè a li kapab fè lajan rantre nan pòch nou tou men se jan nou ap fèl la. Mesye dam la sosyete, ann pa melanje tout bagay. Kite Pyè, tankou Jezi te di, e bay Seza sa k pou Seza e Bondye sa k pou Bondye. Sa gen rapò ansanm avèk kilti nou, donk ann viv fenomèn kiltirèl nou yo, ann viv evenman kiltirèl nou yo, ann viv tout sa nou genyen ki se richès byen. Paske. Nou genyenn se pou nou n ye. Ann jete konplèks denferyorite sa a paske jodi a aprann tout moun ki vle fè w anvi jete sa k pou ou yo paske yo menm yo jete l se paske yo santi yo twò enferyè yo bezwen yon lòt bagay ki pou fè yo siperyè. Nou menm ann ramase sak kapab fè nou siperyè paske nou pa enferyè ann jete konplès deferyorite sa. Se te zanmi nou Elizabeth Jolicoeur otou de DD. M ap remèsye Fondasyon Reyaji an, Chemen Ouvè Asirans de Sante, Savon Mèt Lesiv e sitou Pwodui Bote Betafin.